Hi guys non pam se Hugues mwen se yon tax preparer and mwen se yon kredi repair spesyalis mwen travay pou konpayi sa ki se perfection financial group nan perfection financial group nou bay diferan services nou fè tax services si w bezwen fil tax ou nou nan sezon tax ou ka rele nou nou ka edew Nou fè Immigration Services, si w bezwen yon sèvis nan imigrasyon, ou ka rele nou, e si nou pa ka ede w, n ap refere w, nou gen avoka nou travay, nou ka refere w avèk kes la. Nou se yon kredi ripè spesyalis jan m di nou an, nou repare kredi w, si w pa gen kredi ditou, ou ka rele nou, nou ka ede w ouvri kredi w, si w gen kredi w, kredi w pa fin ok, ou ka rele nou, nou ka ede w repare kredi w. Nou se yon notè nan eta Florid tou, si w bezwen notarye nenpòt dokiman w bezwen, ou ka rele nou, nou ofri sèvis sa. Nou fè mobile services tou, ou ka rele nou, nou vin lakay ou, nenpòt kote a. E avantaj ou genyen lè w se kliyan nou, nou fè free notary pou ou, nou notarye whatever dokiman pou ou gratis. Jodi a nou vle parèt avèk ribrik sa ki se sa w dwe konnen. Kòm nou nan sezon taks, m ap tou ale IRS. Sa w dwe konnen de IRS? Premyèman m vle defini sig la pou nou ki se IRS, Internal ki pou I la, R ki se reveni, S la ki pou sèvis. Nou deja wè, IRS se dosye kòb li regle. Gen reveni. Depi w wè reveni, se dosye lajan. So nan ane presedan yo te gen anpil difikilte pou yo te kolekte individual kou business taxes. So an 1862 yo te parèt avèk agency sa k sou non ki rele IRS. Prezidan ki te la nan epòk la ki se Abraham Lincoln, ARS te fòme avèk spesyal pou yo spesyalize yo nan kòman pou yo kolekte individual and personal personal and business taxes. So IRS la pou ki kolekte tout jan de enfòmasyon sa yo m di nou an epi IRS la pou fòme lwa, the tax law. So chak ane gen yon update nan tax pa vre? Ebyen se antite sa ki plase pou fè tax law ni pou biznis ni pou individu. So anpil moun toujou ap di yo pa vle annafè IRS. Wi IRS se yon fedeo antite. Si w annafè IRS, ou annafè avèk leta. Eske IRS ka arete w oubyen ka vin lakay ou? Wi. IRS se yon antite federo, se yo menm ki responsab reveni ni si w fè yon fwod nan taks ou. Wi IRS ka vin kote w, men pa bliye m ka di w, fòk. fwod la vrèman grav pou yo deplase vin kote w. Eske IRS ka rele w nan telefòn? Non, IRS pa rele moun nan telefòn. Eske IRS ka mail ou? Wi, IRS ap mail ou nan mailbox ou. Wi, IRS ka vin lakay ou, paske yo gen adrès ou, yo gen tout enfòmasyon ou. Wi, IRS se yon antite ki vrèman frajil.

Sa vle di, nenpòt erè, nenpòt fwod ou te fè nan yon taks, li ka get back, IRS ka retounen sou ou a frè aprè jiska 10 jiska 5 jiska 15 an. Sa pral depan. Mwen vle fè w konnen, IRS se yon antite federo, ou pa sipoze pran sa a lejè, ou sipoze be careful. Nou se yon tax preparer ou ka ou ka rele nou. Nou fil tax e nou anpil nou kliyan nou yo fè nou konfyans avèk tax yo. Si ou menm ou vle fil tax ou vle yon free consultation ou ka rele nou nan nimewo sa ki se 407 376 47 67 oubyen ou ka vizite website nou ou ka mete apwetman avèk nou www dat pfg life dat com www dat pfg life dat com ou ka ale sou website la ou ka book apwentman avè nou kelke swa state ou ye a nou ka sèviw nou ka fè facetime call oubyen zoom call avèw pou nou baw sèvis nou swetew video sa itil ou e siw gen yon kesyon ou ka metel nan. Kesyon section nan. N ap reponn ou anenpòt lè. Mèsi paske ou t ap gade nou e nou espere ou subscribe avèk channel la pou w ka jwenn plis ti videyo konsa. Mèsi.